Bon, nan video sa nou pral pale de randevou imanitè. Jan ke nou te fè ou konnen ke a pati de jodi a la nap kòmanse pran moun pou ke nou mete nan lis nou. Nou pap pran anpil moun. Se youn nan rezon ki fè nou gen kèlke kondisyon pou nou pran moun sa yo mete nan lis sa. Lè sa moun nan li pral asèpte avèk kondisyon sa yo epi lè sa nap pran moun sa nou mete l nan lis la. Nap pran sèten de 50. a 60 moun, depandaman. Se sa k fè, ou konnen, oim nan lage randevou a, l pa kite l pou plis tan. Nou sonje ki jan sa te ye ane pase, kòmansman ane sa a, pou m byen di w, kòmansman ane a, ki jan sa te ye lè ke oim te lage l la. Oim lage l, m te gen anpil moun pou m pran randevou, e gen kèlke moun mwen pran randevou pou yo ki pa arive asèpte randevou sa a parapò avèk lòt moun yo te gen k ap pran randevou pou yo. Se youn nan rezon ki fè nou gen kèlke mezi ke nou pral pran pou moun sa antre nan lis nou pou nou mete, pou nou pran randevou pou yo. Moun ki pi enpòtan yo nou pa pran randevou pou yo epi moun, lòt moun ki te nan tèt lis la epi lè ou pran randevou pou li li fè konnen ke li te gen yon lòt kouzen, kouzin ki te pran randevou pou li. Se sa. Sa rann ke nou vini ap kèlke mezi depi kounya, oyèm pral lage randevou a, nou vini ap kèlke mezi, pou antre nan lis sa ou sipoze asèpte yo. Dakò? E sa k fè nou pa bezwen anpil moun, nou konnen si n ap pran 10 randevou, 20 randevou, nou pran 20 moun, nou pran 50 moun. Se sa nou konnen nou pran randevou pou li. Pase semèn anwo yo nou te gen, lè Oyen te lage l deja nou te gen yon sèten de 200 konbyen moun nan men nou pou n te pran randevou. Nou pa bezwen tout moun sa yo parapò avèk nou konnen nou p ap ka gen tan pran pou tout. Se sa k fè, nou pral pran yon mezi, moun ki asèpte l la, l ap antre nan lis la. Si w pa asèpte mezi a, Yn Felix Mendy ou pap ka antre nan lis mwen. Sèke se sa. Depi kounya ou kapab kòmanse antre an kontak avèm jis pou konnen mezi sa yo jis pou yo te ka antre ou nan lis sa. Kèlke swa te bay paspò ou sa fè lontan sa ke ou te bay paspò ou sa pa gen anyen poul wè avè nou la mentnan pa rapò avèk se kounya nou vin ap mezi sa ou sipoze voye paspò a kounya epi fè konnen ke wap pran randevou pou moun sa epi wap asèpte avèk kondisyon yo si ou pa asèpte ou pap ka nan lis sa se règ sa nou pote la pou ou mentnan. Jan ke nou di w, nou pap bezwen anpil moun. Kantite de moun nap pran li limite jis pou nou te ka ofri yon sèvis meyè kote ke pou n pran randevou pou kantite de moun sa yo ki bezwen randevou. Se ke se sa. E ou menm ki bezwen randevou ou bezwen nan lis sa. Depi kounya antre an kontak avè nou jis pou te ka nan lis sa ou konnen. Si nap pran 50 moun nou konnen nou pran 50 randevou trankil avèk kondisyon. Dakò? E se ke se sa. E nan videyo sa, n ap fè w konnen tou ke si w bezwen fè yon transfè, ou kapab antre an kontak avè nou nan Max Agency, nou fè transfè, nou voye Minit Haiti, nou voye MonCash Haiti, e nou fè transfè pou kèlkeswa peyi a la. E. E osi, si w bezwen, ou Brezil a la, ou bezwen ale Nicaragua, e nou kapab jere sa pou ou trankil. Antre an kontak avè nou, ale legalman Nicaragua san ke w pa bezwen pran wout. E ou Haiti, ou gen yon moun ki Haiti ki bezwen achte biyè pou vin Brezil, Nou gen 3 mwayen pou nou kapab fè moun sa vin Brezil. Premye mwayen an, si l gen viza, e nou kapab fè moun sa pase pa Jamayik, ou di mwens nou fè l pase pa Sendomeng, ou di mwens li pase dirèkteman de Ayiti nan vòl chatè yo pou Brezil. Sa pral depandamman de kondisyon moun nan, ki sa ke l vle fè. Ou kapab antre an kontak avè nou pou nou fè youn nan vwayaj sa pou ou, trankilman. Si ou gen yon moun ki Sendomeng, ou vle fè regwoupman familyal pou viza Brezil pou li, nou kapab fè sa trankil pou ou. E l pi rapid osi pou jwenn dat. Sèke imedyatman ke ou gen yon moun ki Sendomeng, ou bezwen pran regwoupman familyal pou li, kit se madanm ou, pitit ou, sè ou, frè ou, jis antre an kontak avè nou, n ap jere sa pou ou, regwoupman familyal dirèkteman pou depoze Sendomeng e jwenn viza pou vini Brezil.